Bonjou tout moun, non m se Guylaine Berry. M ap envite nou pou nou tande Priyorite Sante de Preferred Family Care avèk Doktè Patrick Roméus. Pou plis enfòmasyon, Rele 305 308 52 82 paske nan Preferred Family Care, priyorite yo se sante nou. Rele jodi an 305 308 52 82. Bòn ekout!
Men de twa konsèy ki kapab ede nou viv pi byen. Konsantre lespri nou sou bagay ki fè nou plezi, panse ak sa ki bon. Kenbe abitid ki bon pou sante nou, lespri nou, ak kò nou. Pa fè diskisyon initil. Evite kòlè. Pran abitid pou nou lave men nou, manje byen, bwè anpil dlo, pran medikaman nou alè, pran vitamin nou, fè egzèsis, pwoteje tèt nou, dòmi bonè, al wè doktè nou omwen yon fwa pandan ane a. Sonje, pran ti tan pou nou priye e pou nou medite. E sitou, pratike lanmou, respè, ak koutwazi youn pou lòt. Sa a se yon mesaj de Positive Impact Foundation. Bonjour tout moun, kòm a lakoutime se Doktè Patrick Roméus kap antre lakay nou chak mèkredi a partir de 11 heures nan show pa nou an ki se Priorité Santé kote nou fè nou misyon pou nou kenbe nou enfòme sou zafè la sante. Raple nou ke pou nou toujou al wè doktè nou, pou nou toujou pran medikaman nou jan nou reyalize li, jan nap wè nan nouvèl yo koze kowona a kontinye ap fè chemenl. Maladi kowona viris lan jan nou wè nan eta Floride, Sè dènye tan, e nan semèn ki sot pase a patikilyèman, chak jou se pa dimil, pa kenzmil l ap repòte nouvo ka moun ki afekte pa maladi sa a. Sa vin yon raple atansyon nou, kiryozite nou pou n ap poze tèt nou kesyon, poukisa gen tout ka sa yo nan lari a toujou e ki mekanism ke moun ap enfekte pa tout nouvo ka sa yo. E selon spesyalis yo e rechèch ki fèt, li montre ke gen anpil moun ki se sa yo rele des porteurs silencieux de maladie an, se sa nou rele silent spreader, ki ap mache bay maladi an san ke moun sa yo pa prezante de senptom. E nan ka ke yo repòte yo, selon etid yo, li montre ke anviwon 40 pousan moun ki ap gen enfeksyon an kounye a, nan ka yo resanse yo, pa t gen okenn siyn ditou. Yo reyalize gen de sikonstans tou ki favorize jan de pwopagasyon maladi sa. Donk tout lè fwa kote ke gen de zagwoupman, kote gen anpil moun k ap viv nan yon espas ki fème, ki an kontak pre, gen anpil chans ke maladi sa ka pwopaje de yon moun a lòt. Pa egzanp yo wè moun ki nan ka viv nan espas fèmen tankou nan nursing home, nou menm ki ap ale nan de aktivite tankou nan legliz, moun ki nan koral, moun ki nan bar, moun ki nan beach k ap fete ansanm, nou reyalize ke moun sa yo, yo plis gen chans pou yo favorize yon diseminasyon maladi sa bokou pli rapidman. Men nan kategori sa a ke yo rele silent spreader a nou gen 3 kategori moun ki Antre nan gwoup sa a. Youn nan gwoup yo se sa nou rele moun ki asentomatik yo. Sa vle di ki sa? Se de moun ki kontamine a viris lan, ki gen viris lan lakay li, pou yon rezon pou yon lòt, yo pa janm gen okenn sentom ditou. An jeneral moun sa yo, se lè sa yo fè yo rele contact tracing oubyen al lopital, yo pral fè yon pwosidye pou yo kote lopital la gen de pwotokòl ke yo teste tout moun, ke yo jwenn moun sa yo te gen kontak, gen viris lan lakay li. Sepandan, moun sa yo pa janm genyen sentom. E lòt jan yo konn detekte moun sa yo, se y ap fè dè etid kote yo al fè prelèvman sa rele antikò ka moun sa yo, ki ka pèmèt ou retrase ke dan le tan moun sa yo te an kontak a viris la. Men sepandan moun sa yo pa janm gen senptom. Dezyèm kategori moun ki antre nan silent spreader an, se sa yo rele moun ki presentomatik yo. Sa vle di kisa? An jeneral, lò viris la antre lakay ou, gen sa rele yon tan denkibasyon, ki vle di tou senpleman tan ke viris la antre lakay ou jiska Tan ke ou kòmanse devlope sentom. An jeneral nou wè ke li gen yon fenèt de 5 a 6 jou an mwayèn apre ke viris lan antre lakay ou pou kòmanse devlope sentom maladi kowona a. Sepandan, gen de moun ki konn ale jiska 2 semèn yo pa gen sentom. Men, sa ki yo pwouve avèk rechèch ke yo fè lè yo swiv moun sa yo, 75 pousan nan moun sa yo ki te epkzpoze a viris lan vin devlope sentom nan alaswit, petèt aprè 6 jou ke n te di an e jiska 2 semèn aprè. Donk li enpòtan tout lè fwa ke ou te ekspoze w, ou te an kontak sèten avèk yon moun ki enfekte ke nou swiv ou pandan epòk sa pou wè si w pap devlope sentom yo. Twazyèmman, gen de moun ki gen sa rele de sentom ki vrèman diskrè, ki pa gen de sentom tipik de maladi an ki pa ka fè doktè a panse dantre dje ke ou gen ke ou genyen maladi kowonaviris lan. Donk yo wè sa se twazyèm kategori moun sa yo ki gen de prezantasyon sa n rele atipik ki pa karakteristik de maladi an. Donk se twa gwoup moun sa yo nan dènyè etid yo ki montre ke ki favorize flanbe de nouvo ka de kowonaviris sa ke n ap fè fas a li kounye an. Ankò yn fwa, sa fè nou panse a kisa, se pa tann ke ou kòmanse gen sentom pou kòmanse izole tèt ou pou pwoteje tèt ou, pwoteje fanmi w de maladi kowonaviris lan. An konklizyon pou jodi an, sa ki enpòtan, gen de done preliminè ke nou genyen de premye ka ki te a parèt nan peyi Etazini, pa egzanp, nan nursing home nan Washington ke premye ka yo te aparèt, oubyen nan cruise ki te rele Diamond Princess kote yo te jwenn anpil ka, yo wè ke plis ke 50 pousan moun ki te vin teste pozitif apre sa, pa t gen okenn senptom. E sitou, nan de etid ki fèt nan peyi Lachin, yo montre tou, e nan twazyèm kategori ke n te pale talè a, moun ki pa gen, ki gen ti sentom yo, yo responsab de plis ke 79 pousan Kado pwopagasyon an tou senpleman. Sentom yo tèlman pa t grav ke yo kontinye avake a okipasyon yo nan kominote a epi yo kontinye ap disemine maladi a. Mezanmi, se pa pou nou tann lè kabrit la fin antre pou n ap rele fèmen fèmen baryè. Sito ke nou ekspoze nou a maladi a, se pou nou pran dè mezi de dispozisyon pou nou pa kontribye a pwopagasyon maladi sa a. Byen antandi, li difisil pou nou ka konnen ki moun ki gen maladi an, ki moun ki pa gen maladi an. Sepandan, nou wè ke otorite sante yo, kolaborasyon avèk enstans gouvènmantal yo, yo fè plis efò pou yo fè sa rele plis testing. Se sa k fè ke nou wè gen plis ka ki repòte. Lòt bagay ke yo fè ankò ki enpòtan, ki pèmèt ke yo resanse plis ka sa yo, se sa yo rele contact tracing. Pa egzanp, si w gen maladi an, yo eseye wè ak kiyès ou te al an kontak nan jou k sot pase yo, oubyen pandan ke w gen maladi an, evantyèlman pou wè kiyès ke w te an kominikasyon avè l kote ke ou te ka bay maladi an. E lòt efò k ap fèt ankò, sa yo rele National Institutes of Health, yo gen yon etid y ap fè kounye an kote yo rekrite prè de 10 mil moun

Prevansyon, prevansyon. N ap mande moun yo pou nou kontinye swiv konsiy sa rele social distancing nan. Si li pa enpòtan oubyen li nesesè, evite al nan kontak avèk de gwoup moun kote ke nou dwe konsidere ke tout moun potansyèlman enfekte jiska prèv di kontrè. Lòt mezi de prevansyon ki enpòtan apre social distancing nan, se kontinye mezanmi lave men nou avèk savon e dlo ideyalman, oubyen avèk yon solisyon a baz dalkòl ki pwouve ki osi efektif pou elimine viris lan nan men w oubyen nan kèlkeswa sifas de kontak ke ou ta al an kontak avè li ki ka fasilite pwopagasyon viris lan. Lòt bagay ankò n ap di moun yo, piga nou tann se lè nou gen senptòm pou nou kòmanse izole tèt nou paske le fèt ke nou al pran risk lan nal ekspoze nou a virus lan se nou menm ankò ki ap responsab pou nal bay yon fanmi pou nal bay yon zanmi menm yon etranje tou senpleman ke nou rankontre nan kominote a donk nap mande tout moun pou yo toujou rete enfòme swiv nouvèl yo gade kijan maladi yo ap evolye nan kominote nou pou nou ka kontinye pran prekosyon pou nou pwoteje tèt nou pwoteje fanmi nou. Nou pral kontinye konsèy de sante dòd jeneral yo avèk Fanny, nou swete nou bòn ekout.
Konsèy pratik Fanny sou lasante. Mesye dam ki branche Priority Santé de Preferred Family Care, klinik pa nou an menm, bonjour. Doktè Patrick Roméus ansanm ak tout staf li voye gran salitasyon pou nou e swete ke nou pran anpil prekosyon ak Covid 19 la kap vale teren nan Florid la e afekte anpil fanmi seryezman. Pa fè enpridans. Si nou pa oblije soti, Pale ak jèn nou yo pou yo rete lakay yo e granmoun aje nou yo pwoteje yo, pa kite yo pran lari si se pa nesesè. Lè y ap soti deyò konsa, se pou yo mete mas nan figi yo. Gen moun ki mete gan, mwen menm m toujou mete gan mwen. Paske lè w rive lan makèt wap pouse charyo ou gen 20 mil men k te manyen charyo a deja se pa tout makèt tout kote ki dezenfekte charyo ke nap itilize pou nou mete machandiz donk fè atansyon pa bay akolad pa kole sou moun respekte distans ke yo ban nou kel nan makèt kel nan bank kelkeswa kote nou prale. Swiv tout konsiy sekirite ke yo ban nou. Rantre nou rantre lakay nou, nou retire gan nou ki te nan men nou, nou jete yo lan poubèl. Nap lave men nou byen lave ak savon rive jis tan koud nou. Rense yo pwòp, retire tout kim savon ki sou yo, pase yon ti alkòl nan men nou pou dezenfekte li si nou genyen, epi louvri Bib nou, rete konekte ak Senyè Jezi a ki pap lage nou, k ap ban nou pwoteksyon ak tout fanmi nou. Nan konsèy pratik Fanny jodi a, nou pral rakonte nou yon konvèsasyon ke nou te genyen avèk yon onkològ ki te ban nou Kèk bon repons a kestyon ke nou tap poze l sou maladi kansè. Mwen te bezwen genyen sèten eklèsisman sou pa egzanp kisa ki bay kansè. Onkològ la ki son spesyalis ki okipe moun jisteman ki gen konsè, se kansè se spesyalite yo menm, enben, Li te klè nan repons li. Li eksplike m ke gwo savan yo k ap travay nan domèn lan, lan rechèch, jis koulye a panko jwenn kòz presiz la ki responsab maladi kansè a. Men yo obsève ke gen anpil bagay ki gen dwa fè yon moun ekspoze tèt li pou l devlope maladi kansè. Dezyèm kesyon an se èske ou kapab ban nou kèk eklèsisman sou bagay sa yo ke w ap pale a? Onkològ la eksplike ke daprè done pa l, prèske 33 pousan ka kansè jwenn kòz yo lan sigarèt. Donk, sigarèt responsab maladi kansè. Sigarèt nou konnen se pwazon. Depi yon moun fimen, li kapab devlope kansè nenpòt kote nan kò l, poumon l, gòj li, fwa l, tete l, lestomak li, eksetera. Donk, fimen se youn nan premye kòz ki responsab kansè. Se pou nou ta ajoute ke moun k ap viv nan menm kay ak yon fimè, an danje tou. Se ke se ti bebe, ke se timoun piti, granmoun aje ki pa fimen, eben yo gen dwa viktim ak lafimen sigarèt la tou. Twazyèm kestyon m nan se te, lè yon fanm oubyen yon gason ap fè lanmou ak plizyè patnè, eske se fasil pou yo trape enfeksyon? E fanm yo, èske yo gen dwa trape yon viris ki responsab kansè kòl matris kay fanm ke yo rele papilomaviris imen? Katriyèm kestyon m nan se te, donk, ke gason ke fanm gen anpil prekosyon ak kò yo, e fòk yo adopte bon jan konpòteman ki pou fè yo evite tèt chaje. Paregzanp, Sigarèt se pwazon, etenn sigarèt la. Sispann fimen. Evite bwè twòp alkòl. Evite manje twòp grès. Bouyi sosis, thon pa fri yo. Evite manje twòp fritay. Evite manje vyann ki twò boukannen lan dife a ki tou nwa, li pa bon pou sante nou. Pa ekspoze kò nou twò lontan nan solèy nou menm komèsan kap vann nan diri nan mache e ki chita tout jounen anba solèy cho, reyon solèy la ki fikse sou ko po kò nou ak sou bra nou tèt nou gendwa pwovoke kansè po ak kansè nan brenn nou. Pwoteje kò nou ak tèt nou, mete gran chapo pay nou sou tèt nou, sèvi ak yon parasòl, yon anbrela, yon pwela, epi mete linèt solèy nou pou pwoteje zye nou de reyon vyolèt solèy la. Nou menm, ouvriye, ouvriyè k ap travay nan faktori, nan izin k ap manipile matyè chimik ak men nou ap respire sèten pwodui chimik tou. Egzije mèt travay la pou yo ban nou mas pou nou mete nan figi nou ak gan pou nou mete nan men nou. Pwoteje sante nou se responsabilite pa nou. Moun k ap fè travay nan fè, k ap itilize soudi pou fè bèl mèb, bèl tablo, bèl artisanat pou vann, enben, fòk nou pwoteje zye nou, sèvi ak linèt ki fèt pou sa, Nou menm kap boule matyè plastik la fimen pa bon pou nou respire mete mas pwoteksyon nou nan figi nou. Genyen yon lòt faktè ke nou tout konnen deja lè manman oubyen papa nou te soufri ak yon maladi epi nou vin genyenl tou. Enben lè sa a yo pale de eredite, nou erite maladi a de paran nou. Koulye a menm, nou ta renmen konnen poukisa, depi yo pale de kansè kay fanm, se sitou de kote nan kò l ke kansè a plis atake, tete avèk kòl matris. Se vre ke yo rankontre kansè sa yo pi souvan kay fanm yo, men fanm nan konn gen kansè tou nan lestomak li, nan fwa li, sou po kò li, nan sèvo. Donk onkològ la te klè e nèt avèk nou lan presizyon kansè e prevansyon. Li kurye tou, depi yo pale kansè kay gason, Yo toujou pale de kansè pwostat. Poukisa? Onkològ la di tou senpleman pase kansè pwostat la pi frekan kay gason, men li gen dwa gen kansè nenpòt kote nan kò l. Se prekosyon pou l pran, pase kansè a se yon maladi grav, men depi w dekouvri l bonè, w ap jwenn tretman rapid. Nou menm medam, mesye, k ap suiv konsèy pratik Fanny sou lasante, èske nou deja reflechi oubyen èske n ap reflechi sou prekosyon ke nou genyen pou nou pran pou nou evite trape maladi kansè a? Nou menm manman ki se poto mitan nan kay la. Se yo menm tou depi yo vi vin manman, depi fanm nan vin manman, eben yo gen anpil responsabilite. Okipasyon timoun, edikasyon timoun, stabilite lan kay la. Mari ap pote kole se vre, sa a se pa manti. Men, pote kole a se youn. Men sa ki grav la, se apati de 40 an ke le pli souvan kansè a menase e reprezante yon veritab danje pou fanm nan, a partir de 40 ans d'âge. Men, gen yon seri de prekosyon. Si fanm nan depi l kòmanse genyen premye rapò seksyèl li, li dwe swiv kansè pa reprezante yon menas pou li, gen genyen prekosyon pou l pran. Depi laj de 40 an, dam nan menase pa maladi kansè a. Donk depi premye rapò seksyèl li, li gen yon seri de prekosyon pou l pran pou l evite kansè tout jan ki kapab mete vi l an danje. Depi fanm nan kòmanse gen premye rapò seksyèl li, fòk l ale chak ane fè sèten kontwòl kay doktè. Genyen yon tès li sipoze al fè, pa youn non, yon seri de tès ke l sipoze al fè. Gen pap tès Pou matris, y ap foure yon bagay, y ap pran sekresyon, y ap analize nan laboratwa, gen ti aparèy y ap retire ti mòso anndan matris la pou yo voye analize nan laboratwa. Gen mamogramn pou tete, se radyografi tou de tete yo y ap fè. Tès sa yo, si yo ta dekouvri kèk ti boul oubyen yon mas, yon anomali, doktè ap gentan fè bon jan envestigasyon e sitou l ape dyagnostike, si l dyagnostike yon kansè bonè eben l ap n ap jwenn tretman bonè se sa pou nou toujou met nan tèt nou pase zanmi m konn di e mwen menm m pa pral fè mamogram m pa bezwen konnen oh sa se yon reyaksyon ki negatif nèt Se sòlda nou ye, nou gen responsablite timoun, nou gen responsablite tèt nou, nou gen responsablite, pa gen moun ki pa gen responsablite. Donk, depi nou konnen nou rive yon laj, se pou k nou kontwole sante nou, paske sante nou se responsabilite nou. Gason an li menm, depi ke li gen 40 an, sitou si paran l te soufri avèk kansè pwostat, ta dwe al soumèt tèt li chak ane ak yon tès nan pwostat. Sizoka doktè a ta jwenn kèk ti boul, la gentan soumèt malad la a bonjan tretman. Se prekosyon sa yo ke fanm kou gason dwe pran ak tèt yo. Fòk yo pa ezite ale nan klinik Preferred Family Care ke Doktè Patrick Roméus ap jere a la satisfaksyon de tout pasyan l yo. Kankou pwovèb la di pi bonè se granm maten. Nou ka rele nimewo sa a 305 548 85 30 pou nou pran randevou jodi a menm. Al fè konsiltasyon, al fè tyekòp, al poze doktè a kesyon sou sante nou, sou kontwòl pou n bay tèt nou, sou prekosyon pou nou pran pou nou kapab rete an sante. Moun an jeneral nou konn sa pa renmen pale de maladi kansè pase yo pè maladi a. Yo santi ke y anbarase, ke yo pa alèz. Men, menm fanmi moun ki gen moun ki gen k ap soufri ak kansè lakay yo, bon yo p ap abòde sijè a menm a malad la. Li te met mari yo, li te met madanm yo, li te, m pa konn pou pitit yo. Imajine ou ke yon couple, sa son temwanyaj ke map fè, yon couple aje kap viv ansanm depi kèk ane. Mari a resevwa yon dyagnostik kansè nan glann lenfatik li. Vu pwoksimite kansè a avèk ren li, onkològ li fè l konprann ke li pa kab opere e li ba li yon dyagnostik de kèlke mwa a viv. Imajine nou ke misye s on doktè de karyè ki te fè yon premye maryaj deja Ak yon amerikèn, li gen 2 pitit, yon fi ki marye k gen timoun ak yon jèn gason kap viv nan peyi Etazini. Pitit fi l lan marye men ti gason an li menm se lan e kolèj li ye lap etidye. Dezyèm madanm misye li menm li pa gen pitit se avèk madanm sa ke lap viv nan kay la. Men depi lè mari a fin mete madanm nan okouran de sitiyasyon sante l ak konbyen jou ke li rete a viv, l ap eksplike w ke se kòmsi madanm nan vin bèbè. Li pale de tout bagay san ke li pa janm abòde pwoblèm mari a ap konfwonte a, Kankou m ta di ou, kestyon sa pa poze menm. Li pa pale de kansè lenfatik kap pral touye mari a lan kelke mwa. Vu pwoksimite, pozisyon timè a, kansè a kote l ye a avèk ren msye a, sa rann li inoperabl. Oh! Bon, doktè a se sèten l pran avyon ni li fè de twa vwayaj, l al nan gwo lopital, l al wè gwo spesyalis pou l espere jwenn youn ou de zopinyon. Nad marinad. Alò, doktè a pase nan biwo mwen, pase se lan twa bebe tijo m t ap travay, lan kominikasyon, radyo, televizyon, li vin mande mwen, Tanpri, Li bezwen rapidman presto pou nou fè yon kanpay denpòtans pou nou pale avèk popilasyon an, piblik sib yo, pou nou fè yo konnen si yo gen yon malad ki resevwa yon dyagnostik, pa sèlman kansè a, men nenpòt ki maladi ke moun nan resevwa, eben, Komsa se pou moun nan kay la pale avèk malad la. Malad la pa bezwen pitye, men li bezwen atansyon, li bezwen santi afeksyon, li bezwen santi sipò, rekonfò, amou moun nan kay la. Li bezwen jisteman ke yo poze l kesyon sou fason ke l ap viv sitiyasyon sa a. kouman l santi l, ki eksperyans l ap fè, kouman l wè lavi a, ki vizyon li. Li bezwen degaje li, men pou l degaje konsyans li, fòk li gen yon patnè. E si madanm nan, se premye patnè l genyen anfas li, epi si timoun yo gran tou, se si ke yo gen dwa kesyone papa yo, pale avèk papa yo. Sa trè enpòtan mezanmi, pa vre? Bon. Li enpòtan tou, pou bon konpreyansyon mesaj yo, nou pral fè on rezime de sa onkològ la te pran tan ni, l te pran san ni pou l te rankontre avèk mwen e ban mwen de presizyon. Kankou l te klè e nèt, Chercheurs yo, ki yo rele gwo savan yo, panko janm jwenn vrè koz kansè a. Tankou yo di w yo fè sèten obsèvasyon e rekonèt ke sigarèt se pwazon e anpil moun ki fimen devlope a la long kansè natirèlman gen moun ki fimen ki di w mwen m fimen m pa gen kansè ok se chans pa w men mwen menm mwen viv anpil zanmi mwen ki fimen e ke m te konn fimen avè yo tou, men lè m santi ke sigarèt la ap tiye m, mwen ret kanpe la, m pa ale pi lwen. Donk mezanmi, evite sèten konpòtman ki kapab mete vi nou an danje, pa fè lanmou ak plizyè patnè, pa manje twòp vyann e ki griye twòp, pa evite grès, evite bwè alkòl. Pase manje twòp grès, manje twòp fritay, travay nan sèten izin, faktori, chòp fewonri, kote n ap respire lafimen plastik k ap boule, kawoutchou k ap boule, san ke nou pa mete mas nan figi nou e gan nan men nou, eben n ap ekspoze sante nou e kouri risk trape kansè. Kote w kite lè w rete lontan nan solèy, n al alaplaj, n enstale kò nou, nou pa pran menm lapenn pou nou mete yon chapo sou tèt nou, yon linèt nan zye nou pou nou pwoteje sante nou de reyon iltravyolèt ke solèy la ap degaje e ki gen dwa ban nou kansè. Bay moun malad yo ki gen lakay nou sipò, pale avèk yo. Kosèy pratik fani ke Doktè Patrick Roméus konseye nou, ban nou, pou nou kapab reflechi sou kestyon yo, pran prekosyon pase nou chaje deja ak pwoblèm, nou pa bezwen mete apsè sou klou. Nou remèsye nou anpil de atansyon nou e nou fèk kare rantre lan seri kansè a. Pase maladi sa son maladi Lè w pran bonè avè l, ou gen chans pou w jwenn tretman. Men lè l gen tan anvayi tout ògàn nan kò a, sa a se gwo pawòl. Pou nou kapab pran randevou nan Preferred Family Care, n ap jwenn Doktè Patrick Roméus ak yon staf serye.